Ou konn al nan pòde oubyen nan nenpòt pozisyon kèlkonk lè w on bèl ti grenn fanm ou di Yow! Vayb manzè rive sou ou on fason ki mòdòp nègè, ou anvi di l on grenn pawòl ou pa wè sa w ta di l. Baz, ou pa kab swiv King Love men depi pou gen pwoblèm sa yo toujou manyen. Sa k fè byen rapid nan videyo sa m pral ba w 5 grenn pawòl e m. Karantz wap sezi wè e bagay ou poko janm tande nan viw frè, sin gen kesyon kontinye poze map reponn nou epi sin gon bagay sekrè al sou Instagram nan kounya, si w poko abòne fèl kounya epi ekri pratike nan kòmantè yo kounya pou n fèm santi nou pral mete pawòl sa yo an aplikasyon epi san pale anpil nap pase a premye pawòl la pi rapid ou ka di l. Sim pa ta diw sa, franchman m tap santim pa gason. M pa konn ki fan k voye w la so. Ou gon bagay nan prezans ou k fòse m kanpe pou m zo w. Ou s on fanm ki gon nivo distenksyon ke m pa wè fasil. Paz! Ou wè apre w fin di fanm nan grenn pawòl sa a menn. Yow! Pandan w ap di l la, ti aske w gade l nan zye menn. Rete trè konfyan, rete dwat. Pa bese do w, pa parèt tankou ti krebete, e tankou nèg ki dezespere menn. Sa yo se yo ki baz la, se yo menm ki fondamantal la frè. Otomatikman ke w gen kapasite pou w rete nan kondisyon nòmal lòske w ap di l pawòl la, w pa prese menn tankou kòmsi m ta di w ou se yon nèg ki pè eksetera, ou just rete trè cool, m garanti w w ap pase. Full automatic nigga e konsa game nan ye men yon nèg ki gen kapasite pou aplike grenn pawòl sa yo wè map baw la yow wap sezi wè ki rezilta w pral jwenn menn e sak fè map di mesye ale fè pratik pou mwen pa kite map di pawòl yo la epi nou pa vle pratike yo al fè pratik epi vin dim nan kòmantè yo ki rezilta nou jwenn menn e sam bezwen nan men nou m pa bezwen anyen nan men nan kò baz epi Yow! Mesye san pale anpil ann pase a dezyèm grenn pawòl la poun tande w bay, tande sa, tande sa. M pa renmen fanm wouj, men an verite wouj po w la rann li difisil pou m konsantre sou sa m ap fè a, koz li tèlman danjere. M oblije ap mande tèt mwen, èske w konn kantite efò w fè sou moun sa k ap gade w la? Yow! Yow! Yow! Mesye, aprè la a, kote n konn tande pawòl sa yo ankò? Dim kibò nou janm tande yon grenn pawòl mechan konsa menn. Pawòl sa gon psikoloji ki tèlman envèse ladann, gon detounman psikolojik ki tèlman anraje ladann. E sak fè lèm di yon nèg pre liv la m wè lap vin dim oo eske m paka balel pou tan eksetera ap vin desann pre liv, desann valè liv. Yon vayb san pou san mal alfa anraje konsa m wè nèg ap vin achte liv sa pou yap vin banm ti pri m fin bann pre liv la mesye yow e poun wè monchè. Ti pri bagay sa m ba nou an l merite plis ke sa toujou, l vo plis ke sa, pa gen kote pou nap vin parèt raz la man yow, esak fè yon nèg ki gen kouraj ki kwè nan jere vayb san pou san mal alfa, m ka antou wè chak lè nèg sa yo rive sou live la, lè m ba yo pri l yo peye plis ke sa toujou man, paske n konn sa l ye deja mesye, e vayb san pou san mal alfa nap kontinye jere man, bagay fanm poko janm tande. Se yo menm nap lage nan kòlèt yo. Yow! San pale anpil ti mesye nap pase a twazyèm grenn pawòl la byen rapid ou ka di l. M te fèk di nan may mwen ke jodi an pa tap gen anyen k espesyal jiskaske zye m tonbe sou ou. M pa konn kiyès ou ye egzat, men m gon santiman k di m ou konnen byen w se yon misyon ke m pap regrèt. Anyway ann pase sou sa koz m pa vle w pè. Baz, ou wè lè w fin di pawòl sa a, fè yon ti souri menn paske yow, lè w ap di pawòl sa epi w ap gade l nan zye w ap di l li konnen byen ke li se yon misyon ou p ap regrèt, sa montre l ou se yon nèg ki kwè nan tèt ou anpil, ou se yon nèg kòmsi, yow, ki pa briding devan fanm menn e otomatikman ke w gen kalite sa a. Gade fanm sa ap domine Deyoun yon fason ke l pa ka kontwole frè, li pap ka kontwole l devan w nan menn, konsa game 100 pou 100 mal alfa jere frè, e sak fè map di n sa mesye, yow ou menm ki poko pataje video sa ki poko like ki poko abòne piya yo bay paske isi a la e misil nap kontinye lage nèg, san m pa fè pale anpil mesye pase m pa vle ale twòp twòp twòp nap pase a katriyèm grenn pawòl la m pap ba w manti wè sa gade dega m konn fè avè l men nou ka just di manzon bay konsa. M te ka pase bò kote w la san m pa di anyen, men m pa yon nèg ki renmen kite okazyon pase. So, gen yon flanm nan zye w ki di m ou pa renmen bagay ki òdinè. E m p ap ba w manti, m renmen sa nan ou anpil menn. Mesye, m ta di m ki bò n konn janm tande pawòl sa yo. M chaje pawòl agogo toujou wi menn, men m pa wè kisa m ta di n ankò mesye. Yow! Al pratike pawòl yo menn al fè pratik epi vin dim ki rezilta ke nou jwenn imajine ou kwaze yon ti fanm menn kesyon bagay ou kwaze fanm ou pa konn kòman pou rive sou yo ou pa konn kisa pou di epi lè ou fin di yon grenn pawòl konsa baz gade reyaksyon fanm nan pozo kitel reyaji pa al prese di pil pawòl ankò menn ou gentan fin pale nègè gen nèg ki konnen koze fanm pale a fanm sedwi fanm se di pil pawòl depi ou fin di sa a sèlman ou fini frè. Kote fanm nan reyaji, kite l bay reyaksyon pa l la, vèsyon pa l la, kite l bay li. E otomatikman ke l fin bay li, baz rete kolo men, fè konesans avè l, di l non, mande l non l eksetera. Baz, bagay sa yo men, ba n la, bagay san pou san konfyans yo ye. E pa bliye konfyans li atire, li kreye atraksyon e se menm atraksyon sa k ap fè fanm nan santi vayb pou ou nèg. Nou konn sa l ye deja mesye. Sim vle plis bagay malè toujou man gade nou pap jwenn yo lòt kote ke nan liv sa nap gade a ki rele medikaman tout fanm 100 pousan may plis mò a e pou sa m vin avèl e pou sa m kreye l e pou sa m vin pote l bay alfa yo la pou n al fè dega deyò a man konprann depi w se yon gason k rele gason pase m di n sa deja isi a la n pa mele a gason prensès se a nèg kap jere vayb 100 pousan mal alfa nan afè si w gen paypal oubyen kat de kredi pase nan tèks ki sou kòmantè yo kounya oubyen nan deskripsyon videyo a pou wè link lan klike sou li ap mennen w dirèkteman sou sit la pou w ka al pran pa w la. Si se Ayiti oubyen Sendomeng ou pa gen ni PayPal ni kat de kredi, gade sou ekran la w ap wè nimewo telefòn nan, ekri m sou WhatsApp di m se liv la w bezwen, m ap jire w alèz alèz san presyon paske n konn sa l ye deja, se 100 pousan Malalfa l ye rèd.